Bonswa bonswa bonswa fanatik Widson kòman nou ye sa kap fèt mwen espere ke nou anfòm nou tout byen nan non granmèt la li menm ki gen tout pouvwa fanatik yo e aswè a nou pral frape ansanm de boul sovaj boul kraze bank pou tiraj aswè a fanatik yo malgre nou te gentan frape nan jòjya jòjya te gentan tire nou pat gentan jwe anyen. Men, pou tiraj aswè a la, nou pral frape yon lòt fason la pou nou gade èske nou ka bay fanatik yo yon bagay, èske nou ka pran yon ti bagay pou aswè a la fanatik yo. E, ankò yon fwa, mwen salye tout nouvo veni, tout nouvo abòne ki branche avèk DG Widson. E, nou pral frape ansanm fanatik yo pou nou gade. Kisa nou pral bay? Kòm mwen wè e nan boul ke m pral bay yo la, Georgia te gentan pran enpe ladan yo, ebyen fanatik yo, nou pral frape pou nou gade e èske nou ka pran yon bagay pou tiraj swa. Ou menm ki sou tiktok toujou sonje al banm yon grenn abòne sou youtube lan, ou menm ki sou youtube toujou pase vizite chanèl, paj tiktok la ok, yon fason pou ou kapab toujou jwenn boul cho yo sou kèlkeswa platfòm ke nou lage. boul yo. E si ou poko rantre nan vip nou an ou ta vle vin fè pati manb vip Widson Numéro a soti sou tiktok rive sou YouTube ou ta vle vin fè pati manb vip a ebyen fanatik yo wap kontakte nan plis 1 8 0 9 361 65 34

Ann balanse pou tiraj a swa la pou gen tan al fon ti kòb ok m konnen w bezwen kòb ebyen nan New York a Florida lajan w asire aswè a la fanatik yo kit ou vin sou YouTube kit ou sou TikTok bon kèlkeswa kote w branche a zanmi pam m pap ba w manti lajan w asi. Re. E boul ou pral frape pou tiraj aswè a la, Nouyòk, Florida, Jòjya, e Jòjya pa ladann, Nouyòk, Florida, e nou pral frape 81 an premye pozisyon. 81. An dezyèm pozisyon, n ap kenbe e 67. Ok 67 Ebyen fanatik yo nou konnen jodia tou se fèt Altagras but m wè Altagras e yè lal lage boul li yo e jodia la 21 an la m panse fòk 21 ta retounen tonbe ankò ok fòk li tonbe èvèjan fòk boul sa ta tonbe poul ta fè yon ti bagay fanatik Woodson Aah. Twazyèm boul kraze bank lan, l ap 67 76 67 76 Frape boul sa fò fanatik yo, li se yon boul ki kapab tonbe. Katriyèm boul kraze bank lan li se 63 kòm nou gen 18 81 ebyen n ap oblije genyen 63 kòm youn nan boul ke nou apresye pou tiraj aswè a tou. De boul n ap kore se de boul pè ki se 55 ki te fè twazyèm nan yon Djòdja la, n ap retounen kenbe 55 ankò fanatik yo, epi n ap kenbe 2 zewo. Maryaj nou pral fè avèk boul sa yo, n ap fè 81 pa 33, kòm jodi a la mezanmi boul pè ap fè tenten nan Nouyòk la la m pa konnen, n ap kenbe 81 pa 33. Ok epi nou pral kenbe 2 zero pa 88 ki se youn nan boul ke m apresye. N ap kenbe 55 pa 72 ki se youn nan boul ke m apresye tou fanatik yo. Lototwa n ap fè avèk boul sa yo, n ap kenbe zero 55 Nap kenbe l trè fò fanatik yo koz li sovaj anpil epi nap kenbe 0 0 0 nap fè 0 3 fwa espesyalman nan Nouyòk nap fè 0 3 fwa 0 0 0 Twazyèm loto 3 nou genyen an se 181 jwe pou nou genyen jwe pou nou fè kòb map tann tout moun sou youtube la nan rezilta bòlèt yo nou bay rezilta bòlèt yo fanatik yo sou youtube ou menm kap swiv mwen sou tiktok nou bay rezilta bòlèt yo sou youtube m ta swete ke ou branche pou al pran rezilta bòlèt yo sou youtube ok a la pwochèn pou yon pwochen video.